Ti koze sou eta de dwa. Paj la kòmanse gaye wi. Gen moun byen lwen nan mond la. Ti koze al jwenn yo e ki retounen l ban mwen pou montre m ke yo branche. E m te fè yon rankont avèk Valéry Numa. Entèvansyon m te fè nan kad envite di jou l genlè maten yo. Bagay sa non sèlman li vreman reflechi. Men kantite moun kap relem sou bagay sa fè m wè fòm klarifye pozisyon yo plis pou moun konprann yo. Anpil moun konprann ke map pale de yon eta de dwa. Men tout moun bezwen konnen kijan apwòch la ap fèt pou nou antre nan Eta de dwa a, e gen anpil moun ki pa konn sa yo vle tou nan peyi a. Se yon moun ki pou chwazi pou yo, e sa yo rele elit nan yon peyi. Jodi a, se elit sa a nou bezwen konstitye Men malerezman li ekstrèmeman difisil pou nou konstitye elit sa a, pase oubyen chak moun kwè nan yon bagay oubyen okenn moun pa kwè nan anyen epi tout moun ap pale. Non, non, non, non, non peyi Lè sitwayen ap pale sitou nan zafè leta ou pa pale pou pale. Fòk gon kote, yon peyi pa ka gen pwoblèm pou ap pale pou pale. Ou lage yon bagay la epi ou fini. Non. Ou fèt pou pwendvi ou genyen an pou w defann li e se nan defann li Yo ka jwenn sa k pi bon an. Mwen sou retro pa di anyen, pa gen anyen k ap fèt non. Donk se pou m di nou ke chak entèvansyon sa yo m fè, yo voye m pli lwen. E ti koze maten an, se sou sa l ap ye, m vle al pi lwen. Mezanmi, nou te gen yon pwoblèm diktati Duvalier. Gen yon sikonstans politik ki te vle bagay sa al fè twòp tan nan figi moun ap fè opresyon, fòk l ale. Se te konsa bagay la te ye. Fòk l ale. Efektivman, gen yon mobilizasyon ki fèt nan peyi a ki antrene chit diktati la. Diktati a fin ale, tout fòs sosyal ki gen nan peyi a gen k emèje nan peryòd sa a, tout kanpe tankou yon sèl òm Yo di, Allons vers une nouvelle Haïti, Ann ale vè yon nouvèl Ayiti. Chante yon seri de bèl chante, m pa tande yo ankò. Ou wè atis k ap chante, tout moun fokis sou Ayiti. Sa pa t ret la. Moman an te mande yon nouvèl konstitisyon, paske konstitisyon Divalye a te konstitisyon Divalye e li k te fè afè l, li fè l sou mezi li, tout sa l vle li antre l nan konstitisyon an. Donk se te konstitisyon Divalye. An 1971, li bezwen pase pitit li pouvwa a, ebyen yo modifye konstitisyon an. Paske chak gwo moman yon peyi pral konnen se konstitisyon l k ap montre w ke li konnen gwo moman an epi konstitisyon an konsakre l. Ebyen sa k rive non an 1900 e an 1900 kilè Duvalier ale Duvalier ale an 1986 7 fevrier 1986 Duvalier ale peyi a son peyi kòmsi k tap fonksyone san nòm san règ piske règ tout règ politik yo se te afè Duvalier yo te ye men Duvalier ale e Duvalier ale Duvalier kite yon pouvwa de tranzisyon. Li kite lame pou fè tranzisyon an. Pa bliye lame se kreyòl Duvalier. Tout sa k te gen k t ap fonksyone anndan peyi a, nan yon sans ou nan yon lòt, Li te gen yon rapò avèk Duvalier. Si e sa, li pa t ap fonksyone. M ap di ou, bon, lè w pran yon jounalis tankou Jean Dominique ki t ap fonksyone vrèman, m te ka di an tout endepandans, k ap bay nouvèl nan sans nouvèl dwe bay, nouvèl ap souke rejim Jean Claude la, men te gen moun ki pou reponn li, e se sa ki te genyen nan bagay yo. Te gen yon ti bagay, men Latmosfè se te yon atmosfè Duvalier. Ki sa k vin pase? Duvalier ale an 7 fevriye 1986. N ap di w ke evenman an te depase moun, paske se pa t yon bagay ki te konstwi sou yon tan pou Duvalier ale. Kounye a, evenman an vin depase tout moun. Tout moun ki te kont Duvalier, ki te dekouraje, ki pa wè kote yo prale, yo vin antre nan batay la. men avèk yn sètèn spontaneite, avèk yon seri de emosyon, ou wè, emosyon, eksetera, emosyon yo te rive nan yon pwen menm, menm moun yo t ap met dife sou moun, eksetera. Donk se t yon bagay emosyonèl. E w pral wè emosyon, Li travèse tout dispozisyon politik ki pran ki mennen nou la a. Emosyon. Ou pa t santi ke ou te gen de zòm e de fam deta k t ap reflechi sou yon leta. Men malgre tou, tèlman pwoblèm yo te krisyal, Ou jwenn nan mouvans sa a gen yon konstitisyon ki sòti. Yon konstitisyon avèk les idéaux de paix, ou wè les idéaux de progrès. Se kòmsi yo pran tout bagay ki ka fè moun pwogrese, li antre nan konstitisyon an. Men yo egzajere l tou. Dayè konstitisyon an genyen prèsk gen 500 atik lè w ap konte sou atik yo. E Napoleon Bonaparte di w konsa ke yon konstitisyon doit être courte. Ou pa dwe kite yon konstitisyon pou tout moun ap entèprete l tankou jan y ap fè jodi a la a. Chak moun ap bay konstitisyon an entèpretasyon. Donk se pou m di nou ke jodi a gen yon bann bagay nan istwa nou aprè Duvalier k mennen nou la a. Pwoblèm moun Peyi a pa t dispoze l de sitwayen ki lib, ki ka opine jan m ap opine kounye a. Peyi a pa t dispoze l de moun ki te anndan Leta a k ta kab pote yon modèl, piske moun ki te anndan Leta a, se divalyeris li te ye, li pa t ka pa divalyeris. Pa t gen sa. Gon bann bagay ki te anpeche ke nou òganize nou. E bagay sa yo ki peche ki anpeche ke nou òganize nou, li fè anpil woulibè vini, anpil nèg vini pran woulib la, nèg nan tan nòmal ki pa janm pran okenn pozisyon, nèg an tan nòmal ki pa travay pou li pou l vin yon pèsonalite ki kapab sèvi peyi l. Tout moun pran, tout voum, tout voum se dlo. E konsa. Bagay la, si nou te gen yon konstitisyon ki te fèt, ki ta ka bay oryantasyon, e m kwè ke konstitisyon jis kote m ap pale avè w la la, li te ka bay yon oryantasyon politik pou moun viv tankou moun nan peyi a, enben nou pa t gen moun ki te pou anbrase tout bagay ki degaje nan konstitisyon an, pwen poze le dwa nan sa k pral fèt la. Non. Yo plis pale de demokrasi. W ap gade pou Ayiti kounye a peyi a. Ou konnen, tout moun ap pale de demokrasi. Kòmsi demokrasi a se yon bagay ki fèt san règ, san prensip. Mwen pa janm tande moun pale de dwa nan sans pou yo pale de dwa. Pwen poze le dwa. Alò ke jodi a, m mete yon moun an defi, fè m wè se pa yon pwoblèm dwa peyi a genyen. E pwoblèm dwa a, ou konn kote l pi mal? Se ke pwoblèm dwa, li repèkite sou yon sosyete ou genyen, sosyete a li menm on dirè ke li renmen fonksyone, li vle fonksyone dan lenjistis. Lè m di dan lenjistis la, sa vle di chak moun bezwen ti pòsyon pa yo. Ou poko gen yon sosyete sitwayèn. Jodi a sa k fè moun pa ka mete ansanm avè ansanm pou fè yon eta de dwa rive nan peyi a e paske o depa moun nan konnen ke Bagay sa a pa pran favè l. Li pa wè klè ladan l. Pito l fè demagoji, demokrasi eksetera, epi lè sa a bagay yo ap vin pi klè devan l pou tèt li. Se yon kesyon de politik pou mwen menm wi ki fè nou pa ka ale lwen. Si moun t ap fè politik pou dwa aplike, pou konstitisyon an aplike. Nou gen yon konstitisyon la a Dayè konstitisyon an di kouman pou yo amande l. Nou gen yon konstitisyon la ki te merite yon amandman nan fòm yo. Lè w pran yon konstitisyon k pale de tout bagay dwa sivil, lè w pran yon konstitisyon k pale de tout bagay dwa penal, lè w pran yon konstitisyon k al antre nan tout bagay dwa zimen nan sans, pa nan sans yon politik de garanti sosyete non, men nan sans li antre nan tout pwosedi bagay dwa zimen wi. yon konstitisyon ki te kapab yon santèn de atik, li 298 atik e lè w ap konte sou atik yo, li ba w 500, mwen m pran 100 pou m konte li, li ba w 500. Donk konstitisyon sa a se sur ke li gen ti pwoblèm ki ta merite, nan fòm ni, ki ta merite korije. Men okenn èv imèn nè pafèt. Pa gen yon moun k ap fè yon èv la pou di l ap sòti yon bagay tankou jan Bondye ta fè l. Donk konstitisyon an vini, mwen depi jou konstitisyon sòti yo map li l, map se si, map se la, mwen nou gon bèl konstitisyon ki reyabilite lòm ayisyen nan sosyete, nan sosyete de dwa, ou wè, nan sosyete de jistis. Depi m li, premye li konstitisyon se sa m wè. Nou konnen konstitisyon an, m di sa deja, li pran yon bann sabo, sabò pou jistan l pa janm aplike. Konstitisyon an pa janm pwomi, li pa pwomilge nan lè pou l te pwomilge, li pa aplike tou. Pa janm aplike, pa janm gen yon jou konstitisyon an aplike. Se dezòd nèt ale. Bon, la sa nou te, nou te eksplike w deja. Sa m vle vin fè nou konprann, mwen menm, mwen te ale nan yon bagay, Eta jenewo prezidan Jovenel te met sou pye, bon dayè li pat menm kwè ladann. Mande tout moun ki te nan eta jenewo a sou kisa m tap plede. Se kòmsi m pwofite yon espas politik pou m al fè pase bagay eta de dwa a. Men m pa ta ka jurist Pou gon konstitisyon ki fèt, konstitisyon se rezilta yon sosyete k te gen pwoblèm ki di men kote l vle ale, men jan l vle ale e jiridikman o pwen de vi dwa konstitisyon an byen bay wout pou l ale a, reyabilite lòm ayisyen pou tout timoun genyen batistè, pou tout timoun al lekòl, pou moun manje, pou moun sesi, pou moun sela. Kounye a de ki, de ki? E ki konferans nasyonal m pral pale? M te konn fè diskisyon sa yo avèk mon ami Tunnette Delpé. An n pale de dwa! Dwa la a! An n pale de dwa! Dakò, si w di ke fòk gen pati politik, nou di fòk gen pati politik. Kounye a se pati politik yo pou striktire, pou vann sosyete a, jan sosyete a ta renmen ye a. Yon majorite nan sosyete a pou al vote yo. Lè w ap di m konferans nasyonal, Lè wap di meta jenero sonje byen m di nou mwen di nou nan mande tout moun ki te nan eta jenero a menm de moun ki te viseralman parèt kont mwen lè map pale mande yo de kisa m te konn pale mwen menm se pran m tap pran bagay sa sèvi yon cheval de batay pou nou antre eta de dwa nan mès Elit nou an pou nou antre eta de dwa nan mès moun kap fè politik anndan peyi a pou nou antre eta de dwa pou yo konprann sa eta de dwa ye epi pou nou antrel nan mès yo konnya pou yon moun konnen lè lap lite lap lite pou de dwa otomatikman gon lit pou òganize lavi nan yon leta, otomatikman gen yon lit pou mete, pou lòd piblik la, pou fè l sa l dwe ye a, li pa lit yon moun, li pa lit yon gwoup moun, se dwa a ki pou, se dwa a pou vize. Se dwa a pou vize. Sa fè mwen menm, lè m ap pale m alèz, m pa gen pwoblèm kont moun, men verite dwa a m ap ba ou l. Afè de moun ap di konsa ke tout verite nè pa bòn a di a, bon dayè sa pa dwa. Ou wè sa pa dwa. Tout verite nè pa bòn a di a se pa dwa. On verite an matyè de dwa, an matyè deta, tout verite se pou l di. Se dayè se sa k fè transparans leta ap fè bagay an kachèt enpi n ap di wi tout verite nè pa bòn a di. Donk mwen m konprann ke moun gen dwa gen tout sa yo vle ou wè Valery Numa di bon depi dat m ap pale bagay sa li rete konsa men se pou w konprann sa k bon pa emèje fasil. Annik rete la, pran lari a la, kraze, di demokrasi, di sesi, di sela epi w ale. Demokrasi tounen demagoji, nèg la ap fè demagoji, li di w demokrasi. Alò ke demokrasi a, lè w gen yon eta de dwa, se garanti l garanti demokrasi a. Règ yo. Demokrasi a gen règ li. Règ demokrasi a al nan konstitisyon. Règ demokrasi a jan pou fèl. Règ demokrasi a se fè bon eleksyon. Règ demokrasi a se fè sitwayen w nan djanm lè l ap vote pou l konn kisa l ap vote. Pou l pa al vote pou mil goud, pou l pa al vote pou sa w wè k ap fèt la. Règ demokrasi a se pou fè l. Lòm kil fo, la fam kil fo, a la plas kil fo. Pou tèlman sosyete w la edike an demokrasi li konn kisa politik ye, li konn kisa leta ye lè l pral vote a li konn kisa pou l al vote. Li pa pral vote prizonye, li pa pral vote moun ki fè peyi a mal paske moun sa yo fè yon politik pou fè l grangou dekwa pou l ka vote an moun grangou enpi pou nou rive la. Jodi a tout moun, mwen m oze m di l, tout moun ou wè k pa mete Dwa o sant de sa k ap fèt la, nou pa benyen kwè nan yo. Tout moun ou wè k ap pale de dwa e kòmsi se yon ensidan ki fè moun nan pale de dwa, ou pa bezwen okipe yo. Sa e mwen René Julien k di l. Tout moun ou wè k ap pale de konferans nasyonal, si yo te kwè nan konferans nasyonal, Tinèb Dèlpe pa ta mouri jan l mouri a. Tinèb Dèlpe ta swa prezidan peyi a oubyen Tinèb Dèlpe nan dènye eleksyon ki te genyen pou senatè a, Tinèb Dèlpe, tout moun ta al dèyè l. Tout moun ka al dèyè l e li k vin avèk li. Donk ou pa bezwen, nou pa bezwen okipe moun ki pase nan leta. Pwiske ou konnen si yo vini sensèman, yo bat lestomak yo, sè ma fot, sè ma fot, sè ma tè grenn fot, kounye a nou vle ale yon kote. M pa gen pwoblèm non. Men de moun ki fè tout e e e m ta ka di peryòd aprè Duvalier a k toujou opouvwa. swa depite, swa senatè, swa minis, swa direktè jeneral, ki sa w ap vin di m la a? Ki pozisyon w te pran? Paske w te gen dwa ladan l wi, men gen yon pozisyon, paske gen moun ki te nan pouvwa sa yo, gen pozisyon yo te pran, pozisyon yo ap suiv yo jiskaprezan, w wè se de moun ki pa nan dezòd. Donk yon seri de moun ki gaye vi yo apati de mal la, bon yo pa ka kont ke ou gaye vi w, ou gaye vi w apati de mal la, epi jodi a wap vin fè leson, leson an se dwa, se dwa. Donk m envite tout moun nan peyi a, si nou fè yon sèl Dè dwa, nou pap goumen pou nou sèlman non, nap goumen pou nou, nap goumen pou tout moun. Men lè w gen ti pwojè pa w pou regle, epi w se nan politik la w ale w a fè l, l ap ba w sa l ba ou la. Sa l ba ou la, se chak moun wi ki gen ti pwojè pa yo. Yon nèg k ap pale de dwa, w pa ka di l gen pwojè pa l, l ap pale de dwa. Le droit est une pour tous. Donk m envite nou mezanmi, konprann bagay yo byen, ranfòse batay la pou yon eta de dwa epi si nou pa jwenn sa pou nou, si nou pa gen tan jwenn sa pou nou ta jwenn moun ki nan laj mwen yo, enben pitit nou, pitit pitit nou a rekòlte sa nou te fè. M ale, m ap tounen ankò.